Bonjou e bonswa, sa depan de lè nap gade videyo an. Jodi a nou pral pale de pwen daktyalite nan peyi Dayiti konsènan Coronavirus e nou pral pale tou e Ozetazini e dot lòt peyi. Donk nou pap nou pral pale de pwen esansyèl. Sa vle di pwen kap domine aktyalite a nan peyi Dayiti e dan lemond. Antiy. Donk jiskavan ou menm ki ap gade nou nan lè sa a, n ap mande ou tanpri si ou poko abòne avèk paj nou an ki se Ayiti Jiskobou n ap envite w ou kapab fè sa e abòne silvouplè si telefòn nan se an fransè l ap make s'abonner imedyatman ou peze li epi ebyen l ap make abòne ou menm e telefòn li an anglè l ap make subscribe subscribe donk ki gen koulè ekriti wouj imedyatman ou peze li Ebyen lap vin parèt gri. Donk si tout fwa ke ou ta renmen ke nou ta va toujou pote video pou ou oubyen ou ta va toujou e tande nou ebyen e wap gen pou kapab e klike mwen sou ti klòch la. Imedyatman ou klike mwen sou ti klòch la ebyen enben tout video ke nou kapab lage yo enben wap gen aksè pou kapab retwouve yo. E brèf nou gen e pwen kap domine aktyalite an Ayiti konsènan e Coronavirus enben nou gen 34 nouvo ka ki kapab resanse. Sa vle di, dènye bilten Ministè Sante Leta li menm li a li pibliye, donk se 34 nouvo ka. Se sa ki mete total la avèk 7412 ka. Nan 4712 ka, sa vle di ke genyen 4460. 67 moun ki soti geri. E an tèm de mò, sa vle di gen 2 moun ki kapab ajoute, sa vle di li te 59, gen 2 moun ki kapab mouri, yonn nan lwès enpi yonn nan nò ki se sa ki mete total la avèk 161 mò. E nou gen ka ki aktif, sa vle di gen an tèm moun gen moun ki geri, sa vle di gen moun ki rete lopital la tou jiska mentnan, enben ka ki aktif ki se ki yon total de 2784. ka atik aktif. Donk, depi o debi de la pandemi, an Ayiti, depi 19 mas, yo te resanse 2 premye ka, enben yo te, yo te, yo, apre 19 mas, enben yo te toujou ap fè e sa yo rele tès. Sa vle di yo te toujou ap tèste moun, donk an, e menm si w pa malad, depi w sispèk ke e ou gen sentom lan, enben yo kapab tèste w. Sa vle di. Kantite tès ki kapab fèt nan peyi a soti 19 mas jiska 31 jiyè, enben genyen 18174 tès, sa vle di se kantite sa yo te kapab sispèk toutokou mwa ki pase a. Donk se la ke nou mete yon tèm nan. pati e pwen resan yo an Ayiti. Donk, kounye a nou pral pale de Ozetazini, donk e pwen k ap domine aktyalite a Ozetazini. E pwen k ap domine aktyalite a isit Ozetazini, nou konnen ke Ozetazini k ap fè yon esèy klinik avèk yon vaksen donk etazini li menm ki ap avanse avèk yon gran echèl donk lap avanse avèk yon gran pa donk nan moman nap pale a donk jiska mentnan ke gen lòt peyi donk kap fè ki anvi rantre nan sistèm nan sa vle di gen peyi tou ki siyen akò ansanm avèk lèzetazini e pou yo kapab jwenn e kantite oubyen pou yo kapab mete yo nan lis nan kantite peyi ke ki kapab gen pou yo kapab benefisye vaksen nan fen ane a ou di mwens nan kòmansman ane e 2021 an enben nou genyen Japon nou genyen le Japon ki a envèsti prè de ki man ki mande prè de 120 milyon de dòz de vaksen enben li menm li gentan e e fè plas li davans. Si tout fwa ke vaksen an li menm li kapab pote fwi, enbyen li gentan fè plas li davans, se jisteman pi pa pi pa dèyè, donk li gentan e e fè plas li davans. E prè de 120 milyon de dòz de vaksen, sa vle di Japon ki ki gentan e siyen akò sa, ki fè gentan oubyen ki gentan fè alyans sa ansanm avèk Etazini, donk se yon fason pou yo kapab e se yon fason pou yo kapab jwenn e nan vaksen sa, nan esèy klinik sa. Enben nou genyen Almay toujou ki se Le Biocheck est allemand e laboratwa ameriken donk ki kapab siyen yon akò sou kesyon menm vaksen an toujou donk ki gentan fè plas yo sa vle di ke alman fè demand li tou. Li pwè de ki alpou nou gen alma almad ki ki pwè evès ki evès li pwè de e 1 pwen 1 pwen 900 1 milya 900 kon 900 milyon de dola ki envèsti donk e pou vaksen sa sa vle di yo yo fè plas yo davans si tout fwa ke e nan esèy klinik sa etazini li menm li ap pase an donk si tout fwa li ta pa pote fwi enben peyi sa yo li menm yo gentan fè plas yo sa vle di etazini li menm e Li pwal fè lajan ansanm avèk e vaksen sa. E e byen e nou genyen e e an angletè tou ki se e e britanik donk yo yo fè yo fè menm anons lan osi sa vle di ke yo yo siyen menm akò a donk li gen yon akò ansanm avèk ameriken ki fè yon demand de 30 milyon de dòz opwè yon alyans ki se e E Germano ameriken. Donk nou wè peyi yo yo menm yo pa vle rete dèyè. Donk kan yo pa vle rete deyò sa vle di ke si tout fwa vaksen sa li menm li kapab pote fwi enben y ap gen aksè pou yo kapab benefisye y avan lòt peyi yo paske yo pran davans yo menm. Nou gen Japon ki fè pwè de 120 milyon. Pwès se 120 milyon demann de dòz de vaksen e nou genyen Almay tou ki fè demann lan menm jan e nou genyen an Angletè ki fè demann pwè de 30 milyon de dòz. Donk se yon vaksen k ap fè anpil pale anpil de li malgre donk li poko pote fwi e jiska mètnan se swiv n ap swiv pou n konnen kòman pwopagasyon sa li menm li.

Nan ti tan ki pa twò lwen donk Lemesik pway devni kòm peyi kòm twazyèm peyi le pli andèye. E konsènan Coronavirus nan le mond antye nap bay yon ti rapò ant kantite moun ki enfekte. Donk nou konnen e maladi a li menm li ap fè anpil ravaj. Lap fè anpil ravaj gen peyi kap resanse dè nouvo rekò.

e pa an nonb de mò pwèske y ap resanse bon avan yè la yo resanse pwèske 1600 mò nan yon sèl jou sa vle di ke se yon bagay ki pote anpil tèt chaje e pwal gen plis mò toujou paske lè ou gade etazini ki gen plis pase 4 milyon 500 mil moun ki enfekte donk malgre gen anpil nan yo ki geri men lè ou gade plis pase 2 milyon lopital sa vle di nan 2 milyon sa Se yon bagay ki ka ki ka gen plis ke 100 mil mò ankò, anviwon. Sa pral depan. Paske lè lè lè Etazini te pase nan 2 milyon moun, li te gentan pa li te gentan nan nan 100 mil mò. Donk sa pral depan. Sa pral depan. Nou pa nou nou nou jis fè esti estimasyon nou sa, men sa pral depan de kijan e evolisyon pandemi an li menm li pral ye. Ou di mwen sa pral depan de de de dòz ke dòz vaksen ke yo jwenn. E nou genyen dan lemond antye ki gen yon total de 17 milyon 300 mil moun ki enfekte dan lemond antye. Donk son katastrofik. E si tout fwa ke e vaksin sa pote fwi, nou wè ke e maladi a li menm li ap stop. Men si tout fwa. Vaksen an li menm pa pote fwi, n ap wè de jou an jou ke ap gen plis moun k ap kontamine konsènan maladi kowonaviris la. Bon, se la n ap mete yon tèm nan pwogram lan apremidi an. N ap toujou di w e moun ki poko abòne, tanpri abòne ak paj la, ou menm k ap gade nou sou Facebook, n ap mande w pou w kapab pataje, pataje layv la silvouplè, epi kite yon kòmantè, kite yon kòmantè. Ou menm ki ta anvi di yon bagay kite yon kòmantè e ou menm ki ta vle pou lòt ou kapab enfòme lòt zanmi w enben map mande pou w kapab patajel patajel silvouplè enben se la nou mete yon tèm e a la pwochèn mèsi.